Koman nou ye moun fondasyon lamann yo mwen salye nou e m kontan aprè midi an pou m fè ti pale sa avèk nou mwen se Eventza Fleur kap jere chanèl sa fondasyon lamann e sa fè m plèzi nan aprè midi dimanch 30 mai 2021 an donk pou m ka fè ti koze sa avèk nou tou piti. E puiske n konnen jodi a anpil moun konsakre li pou yo fete la fête des mères, pou yo fete manman. Donk nou menm nou pa fòseman rantre nan lojik la. Kòman nou pa fòseman rantre nan lojik la? Mwen menm pèsonèlman mwen reyalize manman fè twòp bagay, manman fè twòp, manman fè li fè li fè li refè ankò pou l mete. Enben, non sèlman yon pitit nan mond sa a, li soufri anpil, li pase anpil mizè, ou konprann, nèf mwa, e prè de dizui mwa tete, e anpil, anpil aktivite de travay pou l kapab nouri, biye, mete edikasyon, fòme yon timoun. Donk, manman fè twòp pou se ta yon sèl jou nan ane a pou nou ta chwazi pou nou kapab onore oubyen pale de manman yo. Donk nou reyalize ke manman, manman travay anpil, manman travay manman fè pa gen pri. Donk li fasil pou rantre nan yon fwaye monoparantal, sa vle di pou jwenn ke se yon sèl nan paran yo kap lite, men li fòseman manman an. Li pa fasil pou jwenn se papa. Li kapab papa a, men an sòt ke petèt manman an swa nan redi, nan pase mizè oubyen pandan akouchman, Li kapab pèdi lavi l men li fòseman manman an paske pa janm gen kout pitit bò kot manman. Donk nou salye tout moun ki sou chanèl la e nap ankouraje w abòne avèk nou. Donk nou salye kanmenm tout manman yo men. akoz travay manman se chak jou pou nou ta fete e chak jou pou nou ta apresye manman yo donk map ankouraje chak jèn parèy mwen chak jèn parèy mwen kap swiv ti antrevi sa e pa sèlman jodi a di bòn fèt manman pa sèlman jodi a mete yon ti flè sou lestoma nou se pa sa ki enpòtan. Men se lòske ou renmen manman w, ou apresye manman w, ou obeyi manman w, ou konprann, ou fè byen a manman w tanke w dwe fè byen a manman w, se pa lè jou a rive, ou konprann, jodi a la a, 30 me a w ap jwenn gen pitit k ap kriye, o manman m mande w padon, paske m te joure w, m te pale lèd, paske m te tire kou sou w, men sa yo se wantay yo ye, Donk se lòske w respekte manman w, se lòske w renmen manman w, w obeyi manman w, li pale avèk ou, ou tande. Sa ka rive sa l di w la se pa sa k ta dwe fèt, men ou tande avèk anpil souplès, avèk anpil lanmou, donk ou pale avèk li, ou fè l konnen, olye de sa, se sa. Donk se lòske nou respekte manman nou, renmen manman nou, apresye manman nou, se lè sa a nou kapab di. Nou ka fete manman, men se pa leve yon 30 me pou n ap mete flè sou lestomak nou ap di bòn fèt manman, paske n konnen gen anpil manman k ale anba tè akoz pitit, gen k mouri nan akouchman, gen k mouri nan redi, sou tèt machin, nou konn sitiyasyon an Ayiti, donk pou yo ka bay lavi, donk se pa jodi a pou n ap di manman nou, nou renmen l, men chak jou lòske manman w pale avè w, ou menm k ap gade m la, lòske manman w pale avè w, respekte l, tande l, Obeyi l ok se lè sa a ou kapab di wap fete manman men se pa chwazi yon 30 me pou wap mete flè sou lestonma w pou wap rele manman w di l ou renmen l ou mande l ekskiz ou te dwe fè sa ou pat dwe fè sa konsa donk se pa sa ki enpòtan mèsi tout moun kenbe la fondasyon lamann fondasyon lamann padon abòne ak chanèl la like epi pataje Evens Lafleur dakò.